Salut mes amours Koman nou ye mwen espere nou tout anfom. Byenvini sou chanèl sante pam nan, nap di yon gran mèsi a chak moun ki toujou kontribye nan avansman chanèl sa. Se toujou yon plezi pou staff Sante pa m nan yo kontinye travay pou yo pote bon jan enfòmasyon pou ou sou kòman pou ou mye ede ou jere vi w. Se sur ke ou deja wè de ki sijè ke nou pral pale. Lè w fin gade li pa bliye ban nou ti like lan ke di Sante pa m pataje videyo an pou nou. Pa fè egoyis, pa kenbe l pou kò nou voye yon lòt fanmi nou, yon lòt zanmi nou al gade l, abòne ansanm avèk chanèl la epi. Pataje video an pou li. Merci se sante pam, sante paw epi. Sante pa nou tout. Ann kontinye voye sante pam mwen tou. Ann ale epi.

Ebyen mwen la wi ap gade. Aa sa fè lontan m pa tande w menm non la. Bon ou konnen nou la nap swiv. E
ou poko ansent toujou?
Ee dòk la anpil pwoblèm wi la. Ki pwoblèm konsa ki pwoblèm konsa bon e fanatik sante pa moun ye epi just trankil. Ki pwoblèm konsa ou genyen menm? Ah dòk la anpil pwoblèm. M pase anpil klinik bagay sa yo, m pa ka ansent. Tout sa m fè, yo di ke m pa gen anyen. Men sa k pase, mwen te fèk abòne ansanm avèk Sante pa m. Ok, ok.
Epi m wè gen de bagay wap di ki vrèman bagay epi m wè gen anpil rezilta ki fèt tou, anpil bagay mwen wè. Epi m te jis di banm kontakte w, jwenn avè w epi pou m ka konnen, ya, pou m ka konnen egzakteman ki sa k ka lakoz ke m pa ka ansent. Pandansetan m pase anpil klinik, yo di m ke m pa gen anyen. Sa m ta renmen konnen, si tout fwa doktè an di ke m pa gen anyen, tout doktè m pase yo di ke m pa gen anyen. Kisa w panse ke ki ka lakoz pou yon fi pa ka tonbe ansent? Bon, sa toujou rive wi, sa toujou rive, pafwa nou konn jwenn anpil moun kap plenyen, donk moun yo ale lopital, yo ale nan anpil klinik prive tou, yo toujou di ke yo pa gen anyen men poutan moun nan pa janm ka rive ansent. E se pa anyen ou pa genyen non, ou gen yon pwoblèm kanmenm paske si w pa ka ansent. Sa ka rive ou gentan pa gen yon, kòman m ta di sa, ou gentan pa gen yon patoloji, swa yon kis, yon fibwòm eksetera, swa yon pwoblèm enfeksyon. Men, ou gentan gen lòt ti pwoblèm, kòm si lè m di lòt ti pwoblèm nan, ki pa yon patoloji men ki ka anpeche w ansent. Pa egzanp, nou toujou di sa wi, nou konn wè gen moun ki fè sèks chak jou. Donk sa se yonn nan koz ki kapab fè fi a pa ansent. Pa egzanp, si w ap pede fè sèks chak jou, sitou si moun nan gen yon sik ki long, epi lè w ap fè sèks chak jou an, donk kounye a lè w rive nan moman pou w ta ansent lan, ou vin pa ka ansent. Lè sa a, spèmatozoyid yo vin imati. Donk, ou pa dwe ap fè sèks chak jou. Lòske moun nan ap ejakile souvan. Ebyen sa vin koz ke kounya la li vin fè spèm moun nan fèb menm jan nan langaj kouran jan piblik la konn dil lan. Se kòmsi m ta di w se spèmatozoyid yo ki vin imature. Ok? Ok.
Donk sa se youn nan koz kòmsi se pa yon patoloji non. Donk ou wè moun nan pa gen anyen vre epi l pa ka ansent. Donk il sifi ke l ap fè bagay chak jou epi kounya la nan lè pou l ta ansent lan ebyen donk gason an vin fatige twòp kòm si m ta di w li ejakile twòp epi sa l vin ejakile a non sèlman l pa sifi, moun nan vin gen yon ipospèmi, sa vle di ke spèm nan pa sifi. Sa a se yonn nan koz, menm lè w pa gen yon patoloji, ki kapab anpeche w ansent. Bon Doc, sa w ap di a li gen pa de verite ladan l wi. Sa vle di ke ou se yon moun ki fè bagay chak jou? Ooh Doc m pa kache pa l ou. Chak jou bondye mete m son fanm vreman choo. Tèt chaje men jan w ye a tou ou paka pa cho vre non pase m gen presyon gen lè se mari w ki cho pase ou konnen jan w anfòm nan la chak lè l gade w li anvi fè yon bagay. Nou tou lè 2 k cho dòk. Tèt chaje.
Gen lè se sa ki lakoz sa dòk paske m vreman renmen fè sa souvan. E sitou ki ki sik manstriyasyon w genyen? Oh 32 jou. Vwala sa vle di ke konbyen jou règ ou konn fè sou ou? 5 jou dòk. 5 jou donk apati de kilè ou kòmanse fè sèks? Espas 8 epi ale nèt.
Apati de de de 8 tièm jou an? Wi. Donk kounya ou kòmanse apati de 8 tièm jou an jiskaske règ lan vin ankò? Wi. Vwala, kounye a la si w kòmanse depi nan uityèm jou, si chak jou moun ap fè sèks, donk ou gen chans pou w ansent e nan sèzyèm jou an, paske yon sik 32 jou, se apati de dizuityèm jou w ap ovile, donk nan sèzyèm, disetyèm jou an ou ka ansent. Epi depi nan uityèm jou an ou kòmanse ap fè sèks e ou fè l chak jou, donk pou rive nan sèzyèm jou an la, sa vle di ke donk, espèma ou vin epwize, ou wè sa m di w non? Li kapab pou yon pwoblèm, li kapab pou yon koz. Donk ou ka toujou kòmanse a pati de uityèm jou an wi. Men kou rive nan douzyèm, trèzyèm ou fè yon ti poz pandan 3 jou oubyen 4 jou. Lè sa ou pral tonbe egzakteman nan sèzyèm e nan disetyèm jou an. Lè sa l ap fasilite w. Donk 3 jou poz ap gen ase de tan pou spèmatozoyid yo vin mati epi lè fini pou w kapab ansent pi rapid. Lòt koz ankò. e ki kapab anpeche yon fanm ansent e se nan fason ke medam yo ap manje m toujou di sa e mwen menm nan sante pam m toujou met anpil aksan sou sa paske nan fason wap manje li kontribye nan ovilasyon donk si w pa Si w ap manje nenpòt sa w jwenn, wè sa m di w la, li kapab ba w pwoblèm. Bon, byen ke lè m pale de alimantasyon an la, li kapab vin koz ou vin gen yon patoloji. Pa egzanp, si fi a pa met kontwòl nan sa l ap manje, li kapab vin genyen ensilinorezistansia. Donk an fransè se sa nou rele.

Se lèske moun sa konsome anpil aliman ki gen sik. Se pa sèlman lè w pran diri, spageti, vyann, ok sa yo kapab koz moun nan genyen rezistans a lensilin nan. Èske w konprann? Donk kisa li ye? Nou konnen ensilin se yon òmon ipoglisemiant Ki la kap diminye to de suk nan san nou loske nou fin manje. Donk kounya la, lè yo di ke moun nan gen rezistans a lensilin nan, kounya la loske ou fin manje, loske ensilin nan, kom si, loske ensilin nan eseye diminye to suk lan, aksyon an pa rive fèt a 100 pousan. Donk ou toujou gen yon kantite de sik ki toujou elve nan san ou. Donk lòske kantite de sik sa li elve, ensilin nan li menm li vin ogmante plis. Paske wòl li se pou diminye to de sik la. Vi ke gen yon, toujou gen yon ti, gen yon, vi ke toujou, vi ke to sik la toujou rete elve, malgre ensilin nan kòm si m ta di w li aji, ebyen kounye a li oblije ogmante, ogmante plis. Gen anpil moun ki pa konn sa, donk ensilin nan li gen rapò avèk fètilite nou, espesyalman avèk ovè yo. Depi ke ton ensilin ogmante, ou pap ka ovile. Ok? Ok.
Donk tout sa kapab koz. Sa vle di ke ou gen dwa pa gen anyen se vre, men kòmsi si ou pa manje yon jan, ou pa, ou pa, ou pa, ou pa aplike yon rejim alimantè ekilibre, nou toujou di sa nan tout videyo ke nap fè, sa kapab anpeche moun nan ansent. Poutan, kòmsi moun nan vle. Komsi pou lap wè doktè tout tan tout tan tout tan epi nan lagany vre règ li vini etc bay sa. An palan de aliman yo jan w ap di jan nou konsome sa nou bagay sa nou manje Ok ok.
Bagay ki rele spageti, pate, vyann nan ba kite ba kite sa atè menm. Mwen renmen sa yo anpil.
Ti gazez mwen bagay sa yo m toujou distrèm.
Sa yo ap fè to sik ou ogmante anpil anpil ok lap vin koz ke. Selil yo vin gon ensansiblite avèk ensilin nan donk kòmsi glikloz la vin pa absòbe atravè misk yo. Donk sa vin kòz ke ou vin genyen rezistans a lensilin nan. E depi ou genyen l nan, lap vin bloke ovilasyon ou. Ou genlè pa renmen konsome fwi le maten, pa egzanp, ti pòm ou, pòm nan bon anpil, fig, mi, bagay sa yo. Leti, konprann? Tout sa yo enpòtan depi se fwi. Mango, ji kawòt, bagay natirèl nèt, depi se bagay sa yo. Ou pap gen pou, e ou dwe, ou dwe konsome yo. Epi doktè, sa m ap di w, mwen menm depi m leve, m toujou al achte yon pate epi yon fanta. E sa m di yo distrè m. Yon pate, yon fanta. Vwala, wi. Le maten lè moun yo leve, vwala, lè moun yo leve le maten, se sa yo manje. Kòmsi pate, bagay. E pate farin blan gen anpil sik ladan l. Bann manke anpil suk la nan. Sa kapab bloke, sa kapab koz ou pa ka ansent bay sa. Donk gen moun ki di, e donk gen moun ki konn manje bagay sa yo, yo ansent. Donk tout moun pa menm, tout kò pa menm. Donk ou menm ki gen difikilte pou ansent lan, ou wè ou pa ka ansent lan, donk ou oblije fè, kòm si m ta di ou oblije fè, fè, fè pridan avèk bagay sa yo. Menm jan yo di. Pwovèb la di konsa ke evite miyò pase mande padon.
Ok. Vwala.
Bon, sa m ka di doktè, si tout fwa w di m bagay sa yo ka anpeche yon fi tonbe ansent, m ret kwè ke èske e pou m ralanti sou yo oubyen tankou pa manje yo menm? M ta renmen konnen èske Bon, kounya la, pou m pa konsome yo menm ankò piske, oubyen? piske ou antre an kontak avèk nou, n ap jere sa pou ou. Sa vle di ke nan yon ti tan la. Wap ansent nap jere sa pou ou e gen kèk egzamen nap fè w fè epi pou n kapab kontwole tout bagay epi apre sa talè la m panse apre yon ti tan wap pase kote m epi wap di m ou ansent ok. M tap kontan anpil doktè m tap vrèman kontan. Nan sante pa moun pa bezwen bay tèt ou pwoblèm just relax depi w rankontre avèk nou pa fè tèt cho. pa bagay selman tou m lot bagay anko toujou m tap bliye diw komsi moun yo swiv plizyè medsen a la fwa komsi moun nan li isi li isi li isi ou wè sam di w la donk komsi lè w gen difikilte ou gen pwoblèm ou bezwen ansent swiv yon sèl moun komsi moun nan li la li la jodi al nan klinik sa demen nan lot klinik apre demen nan lot klinik epi chak lèl ale yo bal yon medikaman chak bay yon medikaman diferan donk tout doktè se doktè tout doktè pa menm. Chak moun gen yon jan, gen moun ki plis entelijan, yo konn ki jan pou yo ede w eksetera. Donk lè sa li ba w yon tretman, ou pa menm ko fini l, ou gen tan kite l, ou al yon lòt kote. Tout sa ankò se yon pwoblèm tou ki kapab fè moun nan pa ka ansent. Donk se tèt frèt, w ap swiv yon doktè ou swiv linèt. Ou pa nan kòm si m ta di w ou agoch ou adwat, ou nan medikaman, ou nan medsen fèy, ou nan dis, ou nan dat, donk tout sa yo se pwoblèm. Eske w konprann?
Ok dòk, m konprann. Yon konsèy pou nou medam, sitou pou tout medam ki ta renmen tonbe ansent menm jan avè m. Nou gen pou nou aplike tout sa nou te sot tande k ap pale yo. Tankou m kapab di, nan aliman ke n ap konsome yo. Epi tou, nou gen yon ti pwoblèm lakay nou. Nou toujou pasi, nou toujou pala, nou nan doktè, nou nan medsen fèy. Li pa bon. Si n ap swiv yon doktè, nou sipoze swiv li, epi dapre rezilta nou jwenn, n ap kenbe. Sin ta renmen tonbe ansent menm jan avèm nap swiv tout konsèy ki sot ap pale yo la ann swiv video sante pam yo epi antre an kontak avèk doktè an epi pou plis enfòmasyon poul ka di nou kisa pou nou fè wè mwen menm m ba nou garanti avèk sante pam nan 3 mwa m sipoze ansent M ta renmen pou nou swiv tout videyo yo epi mete tout sa nou sot di yo an aplikasyon epi sa n bezwen an nap jwenn li. Dèfwa nou konn pa gen anyen, nou konn pa gen kenn pwoblèm epi nou menm nap bay tèt nou pwoblèm bagay epi sitou medam ki cho, k renmen fè sèks souvan yo tou nap redwi ladan yo nou pap fè yo menm jan ankò. epi nan 3 mwa avèk sante pam pa gen mank. Pa bliye sante pam se sante paw se sante pa nou tout ann kontinye voye chanèl la moute.